Jodi a, remèd natirèl san pou san pote yon pi bon remèd pou ou, yon tretman pou moun k ap soufri avèk gaz oubyen ti bebe. Nan videyo jodi a, ou pral aprann fè remèd sa avèk mwen pou voye tout gaz yo ale. Si se premye fwa wap gade nou, se remèd natirèl san pou san, nou pote tretman pou po, cheve, kist, kansè, fibwom, ebyen jodi an nap baw yon remèd pou trete afè gaz lan. Gaz la ap nou yon gaz ap baw pwoblèm ou pa ka dòmi, nenpòt ti sa w manje, gaz ap deranje w ebyen jodi an nap baw remèd sa pou kapab trete. Pou fè remèd lan, pou preparasyon an, wap bezwen jiwòf. Ok? Wap bezwen 2 tas dlo. Nou genyen siwo myèl, ok, sa yon siwo myèl natirèl, ou ka wè li diferan de lòt kalite yo sa yo ba yo koulè an. Ok, sa yon moun ki te fèm kado l, li natirèl, epi wap bezwen Polay Ok Ou pa ka fanm pou pa gen polay nan kwizin ou Pou pa gen lay epi pou retire po an Ok Si w kapab jwenn lay peyi an Li pi bon M toujou konseye nou depi nan ka jwenn lay peyi an li 4 fwa pi bon Pou kapab fè tretman Paske lay peyi an li menm li pa gen manti Nan sa lè w ap itilize l pou gaz Epi nou genyen sa. Se kle pou gaz. Sa se anisid. Ok. Mennen. Mwen te achte li nan bwa vo. Ok. Men koman l fè. Mennen an. E pi. Nou ka wè ti grenn yo jan liye. Li pa difisil a jwenn. Depi w ale kote ki vann poud epis yo. Nan depatman sa. Ou ap kapab twouve li. Yon ti kiyè piti kon sa, nan dimansyon sa, pou kapab mezire li. Ok, n ap ajoute 2 tas dlo an. E pi, n ap tann dlo nou bouyi. Pou nou kapab ajoute engredyan yo ladan. Map ban nou tout step yo jan pou nou fèl. Dlo m ap bouyi konnya avèk yon ti kiyè piti konsa. Nou pwal mete jiwòf ok. Wap bezwen yon kiyè jiwòf. Men si wap fèl se pou yon bebe wap mete demi kiyè. Si se pou yon bebe wap mete yon ti kantite konsa. Men si te pou yon adilt, wap mete yon gwo kiyè plen. Ak menm ti kiyè piti an, men wap mete yon kantite konsa. Ok, nap ajoute l nan dlo an kap bouyi an. E pi, nap mete lay lan, po lay lan. Polay se kle pou moun k ap soufri avèk gaz. La a, n ap kite sa n ap redui dife an. M te mete l sou medium, kounya la m pral mete l sou lo. Ok? N ap kite l bouyi pou 5 minit. Apre sa, nou kapab mete sa. Paske sa li menm li pa bezwen twòp tan ladan. Ok, kite sa bouyi pou 5 minit. Apre ti tan sa, n ap ajoute anisid lan ladan. Si te pou yon bebe, w ap bezwen menm ti kiyè a, sof ke w ap itilize demi. Ok? Men si se pou yon adilt, ou kapab plenn. Ti bebe de 6 mwa a kontinye kapab pran remèd gaz sa. Ok? Alright? Sa nou fè. Mete yon kuyè konsa plen. La dan. Ok? Nou pral kite li pou 2 minit. Pa plis ke sa. Lè w ap fè jan de remèd sa yo, ou kapab genyen yon timer ke ou set pou sa, yon fason ke pou pa ale pou plis ke kantite tan li ta sipoze bouyi an. Ok? Men koulè a li bay la. Nou ka wè la li preske bon. Li sa sipoze baw koulè sa lèl preske bon ok. Pandan te a fin bon wap koulel ok. Wap konnen li bon lè li redwi avèk yon tas. Pa bliye ke nou te itilize 2 tas ok. Konnya la li redwi. avèk youn. Ki sa w ap fè? La nou gen siwo myèl. N ap itilize yon kiyè konsa. Men sa mwen itilize. Piti sa mwen te itilize pou m te ka mete yo. Engredyan yo bouyi. Men la n ap itilize yon kiyè ki pi gwo. Kiyè dine. Ou bezwen yon kiyè konsa siwo myèl. Yon gwo kiyè konsa. Si w ap fè l se pou yon bebe ki de 6 mwa, w ap itilize piti kiyè sa. Pou mezire siwo myèl la. La nan mete siwo myèl la. Semèl sa tèlman bon. Li natirèl, ok? Wè jan m pwès. Ma menm kwè ke li pral fasil pou mwen pou m pran l. De tout le fason, nou ka wè jan li ye. Ke vwèman bon siwo myèl la, natirèl. Ok, nou melanje li la dan. Kon sa. Si ou vle tou, ou kapab mete yon ti sèl la dan. Si tout fwa ke ou pa vle bay bebe an siwo myèl la, ok, fè lavel pou li, ou kapab mete yon ti sèl la dan pou ba li. Nou wè? Nou melanje l kon sa avèk li. Apre sa. Plesure ke li baw on tas, wap ajoute li Nan tas lan pou kapab si mwen menm ke m gentan konnen ke li banm on tas dirèkteman. Mwen m gentan konnen li banm on tas ok si se ou menm granmoun kap bwè li ou pran demi tas konsa avan wal dòmi. 30, une heure de tan avan w al dòmi. Sof ke, si w pral dòmi bò kote moun, prepare w paske w pral mete gaz deyò. Se pou sa remèd sa bon. Tankou, si to nan w jout ou pa pral sòti, epi w pran l nan jou ke w pa pral sòti an, pou w kapab mete gaz yo deyò. Ok? Men si w tap sòti ou al travay ou jounen w te okipe, pran l nan lè w rive lakay ou, anvan w al dòmi, pou w kapab. jwenn pi bon rezilta avèk li. Men si te pou yon bebe de 6 mwa, avèk ti kiyè piti sa, w ap ba li kantite sa. Pa plis ke sa. Sa ap sifi pou trete l. Nou wè? Yon kantite konsa. E pi rès sa ki rete an, ou kapab pran li Nan lòt jou. Men lè w mete l bouyi li sipoze redwi avèk yon tas. Si se pou yon bebe l ap ba l w ap fè l pou li 2 fwa pa w semèn pou 3 semèn. Si te pou yon adilt w ap fè l pou l pran li oubyen ou menm k ap pran l 3 fwa pa w semèn pou 3 semèn. Se si ke sa li pou 2 jou. Ok? Paske li bo mwatye tas. Pou 2 jou. Se remèd natirèl map diw mèsi paske ou te pran tanw ou gade video sa fè kòmantè like pataje nap wè pwochèn fwa nan yon lòt ti video tchaww.